Bonjou ou byen bonswa sa pral depan de ki kote wap gade videyo sa ou menm ki abòne ansanm avèk paj remèd natirèl la nan facebook m diw mèsi anpil si se videyo sa wap gade tou ou poko abòne wap pran yon ti dwat an gri peze sou li depi ou wèl an ble ou deja abòne ou menm tou kap suiv videyo sa sou Vanou Dorvilus official nan youtube M di w mèsi anpil paske ou deja abòne e ou menm ki tonbe sou videyo sa pou la premyè fwa w ap wè enskri vè se oubyen se abòne oubyen subscribe w ap peze sou li w ap peze ti klòch la chak m poste yon nouvo videyo w ap kapab asiste l ansanm avè m videyo m pote pou nou jodi an se yon videyo pou fi oubyen gason ki gen gratèl sou do bouboun E men jist avanm palew aktis la m pote pou an ou menm ki kapab voye etwal pou ede paj la avanse edem ou menm tou ki kapab achte yon pwodwi paske m gen plis ke 40 pwodwi sou website lan pou kase vant pou pwan pwa pou cheve pou zong pou mak pitit pou gason kap fè spò gason ki pa gen bann Anpil lòt pwodwi ankò m genyen sou website lan depi ou vle ede m wap gade sou paj Facebook la wap wè link lan wap antre ladann wap achte e yap fè livrezon nenpòt kote ou ye a wap jwenn pwodwi w oubyen tou siw pa wè link lan sou paj la ou kapab ekri m prive map voye l ba ou epi wap achte pou w ede m avanse ak travay la. Ebyen aktis m pote pou ou jodi an pou moun ki genyen bouton sou do bouboun nan se yon aktis byen fasil kisa wap bezwen pou kapab fè remèd sa byen fasil pou kapab retire tach ou byen bouton ou genyen sou do bouboun nou paske lè bouboun nan gen tach bouton lè l genyen bouton sou li sa vweman pa parèt nòmal men lè ou fè remèd ou netwaye l li pi bon ebyen ok byen pwese nap bezwen Yon ponyen pèsi vèt. Yon ponyen pèsi vèt. M ap fin montre ou engredyen yo epi apre m ap pale ou kòman w ap fè pou kapab fè remèd la byen fasil pou ede ou ansanm avèk bouton sou do bouboun. W ap bezwen yon ponyen pèsi vèt. W ap bezwen sitwon. W ap bezwen dlo sitwon an. W ap bezwen... Map fin pa e montrew engredyan yo wap bezwen lwil kokoye wap bezwen siwo myèl wap bezwen bikabonat ebyen se tout sa yo wap bezwen m pwal palew koman wap fè ou pwal blennde pèsi a oubyen siw pa gen blennde wap Pile pèsi a byen pile, aprè sa ou pwal pwan sitwon an wap graje sitwon an wap pwan po sitwon an wap graje po yo, epi aprè ou fin graje po yo wap mele ansanm avèk pèsi blende a kounye ou pwal pwan yon kiyè dlo sitwon epi wap mete pèsi a ansanm avèk po sitwon an tranpe ladann pou 30 minit aprè ou fin mete po sitwon graje a tranpe. Ekskize m nan dlo sitwon ansanm avèk pèsi blende ou byen pile a pou 30 minit lan. Konya ou pwal mete yon kiyè siwo myèl. Lè ou fin mete kiyè siwo myèl la, wap mete yon kiyè lwil kokoye. Lè ou fin mete kiyè lwil kokoye a, konya wap mete demi kiyè bikabonat. Konya lè ou fin fè melanj yo byen fèt. Lè ou fin fè melanje ou byen fèt kounya Lè ou fin melanje tout engredyan yo kounya ou pwal bat yo ansanm ou bat yo ou bat yo ou bat yo pou yo melanje byen melanje lè ou fin bat yo kounya ou pwal pase yo sou do vajen ou byen sou do peni i bon pou gason i bon pou fanm ou pwal aplikel pa kitel antre anndan bouboun ou ou pwal aplikel byen aplike sou do bouboun ou byen sou do peni an. Remèd la byen aplike. Apre sa, apre yon 30 minit, w ap rense l ansanm avèk yon vè dlo tyèd. Lè ou fin rense l ansanm avèk vè dlo tyèd la, w ap byen esiye l, w ap fè remèd sa 2 fwa pa jou. Wap fè remèd la 2 fwa pa jou, m diw wap bezwen blende pèsi a, wap graje sitwon an, pran po a, wap mete demi kiyè dlo sitwon, yon kiyè siwo myèl, yon kiyè lwil kokoye, demi kiyè bikabonak, apre sa wap bat yo ansanm, wap aplike yo kotew gen bouton yo, sou do bouboun ou oubyen sou do peni w, apre sa wap kitel pou 30 minit epi apre wap rinsel wap seche li byen seche, Pa kite l antre anndan vajen w, apre sa, w ap fè l 2 fwa pa jou pandan 2 semèn. Si w kòmanse fè remèd la, kòm m toujou di nou sa, kò tout moun pa menm jan, si w kòmanse fè remèd la epi apre ou wè bouton yo deja kòmanse ale, ou ka kanpe remèd la. Men si tout fwa ou kòmanse fè l ou wè ou pa ko janm rale amelyorasyon, ou kapab kontinye fè l. Pese met. M diw merci paske ou pral gade video a wap banm yon like wap kite yon komantè ki pozitif pou mwen wap edem pataje video yo nap wè nan yon lot video ciao.